Nenel Cassy retounen nan aktyalite a. Jan nap gade sou ekran nou an la, pou moun ki sou YouTube, men Nenel Cassy, moun ki sou Facebook oubyen ki sou aplikasyon Ti Koze ak TT, kap swiv nou la, Nenel Cassy nan aktyalite a. Ki sak pase? Nenel Cassy ki jodi a al reponn kestyon lajistis E fwa sa a se devan jij Cyprien Denis Cyprien nan kou dapèl Pòtoprens. Ansyen senatè Noël Cassy ki te prezante devan jij Denis Cyprien nan kou dapèl Pòtoprens pwal reponn kestyon lajistis nan kad dosye ki genyen kont li. Pandan odyans lan Nenel deklare apre li fin reponn kestyon devan komisè gouvènman ki se Patterson Dorval, te gen yon tantativ kidnaping ki te vize l. Rete. Ansyen palmantè a pa t bay anpil detay sou sikonstans evènman sa a men li fè konnen li te santi ke sekirite li te menase. Pa gen pwoblèm non tonton. Nan deklarasyon li, Daniel Cassy ensiste pou l fè konprann li pa gen okenn pwoblèm ak kominote entènasyonal la, li deklare li pa janm atake etranje epi li rejte tout akizasyon ki ta vle fè kwè li gen lyen ak gang oswa aktivite teyoris. Pa gen pwoblèm Nenel, frape yo! Ansyen senatè a fè konnen moun k ap mennen kanpay kont li yo se, daprè pawòl pa li, yon gwoup moun ki li kalifye kòm mafya. Ayayayy! Li kalifye kòm mafya, li mande pou lajistis kontinye fè travay li nan respè lalwa ak dwa tout sitwayen. Dosye a kontinye ap evolye devan otorite jidisyè yo Pandan plizyè obsèvatè ap swiv pwosesis lan ak anpil atansyon, ann tande yon ekstrè nan entèvansyon ansyen senatè Nenel Cassy, nèg nan Nip, pa yon pwoblèm, pa yon pwoblèm. Li zanmi a Muscadin kounye a? Enben, n pa konnen, yo di m nèg sa yo pa t fin monte menm cheval.
Kou dapèl Pòtoprens, nan kad ki dosye? Mwen kontan salye nou. Mwen malad mesye, m gen grip la fyèv. Men malgre sa, mwen reponn avèk evitasyon. Tout pèp la konstate ke yon batay pou

e ke wotye demokrasi a se nou ki trase, trase se li ki dwe kontinye. M ap di nou tout ki la.
Ki dènye mo w ka di a laprès la pou w vini pi pita? M ap di nou tout ki la, nou wè m. Lajistis peyi m depi l konvoke m mwen toujou vini. Depi l envite m mwen toujou la.
Kisa ki eksprime sa? Nou antann. M toujou reponn a tout envitasyon. Nan kad ki dosye? E
malgre tout efò sa yo, sa pa anpeche advèsè politik mwen yo tou resamman te deside met avi rechèch dèyè m e te rive anlve m, kidnape m, malgre m te sòti nan pakè devan lajistis peyi m ki te di m. Mwen met sikile mwen li. Men advèsè politik mwen yo pat vle asepte m kontinye ap fè politik sou chif li. E chak fwa yo poze zak sa yo, yo toujou gon sèl pawòl. E ke se blan. Map di nou, èlmi nou yo se moun ki gen pwojè pèsonèl. Èlmi pèp la, se moun ki refize pran pwojè pèp la. e ki deside batay kont pèp la pa okipe pèsòn moun kap di èlmi pèp la se blan e manti mwen menm pèsonèlman map di nou tout moun kap di blan blan e chak fwa yo atake m yo avanse avèk sa e manti m pa gen pwoblèm avèk blan m pa atake enterè yo M pa teworis, m pa bandi, mwen pa kont demokrasi, sa vle di ki sa? Sa vle di se enterè mafya isi yo ki an danje avè m. Sa vle di se nèg k ap kraze leta a, k ap piye leta a, e ki ap jere pou leta, k ap jere pou pèp la, se yo ki kowonpi, se yo k vòlè. M pa janm jere yon goud pou leta. Sa vle di kisa? Sa vle di Jodi a Nou deside Nou pale avèm Apre Pale Eke batay la Pou chanje La vi moun ki pi fèb yo Lap kontinye E se poutèt sa mwen ekri 2 liv Apre anpil tan Rele la vi Nou pral aplike l menm jan nou ap gade modèl prezidan Trump lè l ranmase jèn yo. Modèl prezidan Macron lè l t ap prezidan premye fwa a. Li ranmase jèn yo. Modèl Ousman Sonko avèk Diomaye Faye an Senegal yo ranmase jèn yo. Aktyèlman sa Mélenchon ap fè an Frans yo ranmase jèn yo avèk lavi. Nou pral ranmase jèn yo. Nou pral pale avè yo. Nou pa pral atake moun. Nou pa pral rele aba, rele viv. Men n ap konstwi yon pouvwa pou n retire pèp la nan sa l ye la. E se sa mafya isi yo pa vle, e se li n ap fè. E se poutèt sa m ap salye kouraj moun, dè milyon de moun ki deplase. Kay yo boule. Kay yo boule.

M sonje, lè sa m pa t al nan dosye sa non men Bondye fè m pa t ale, te gen yon ti tonton kout, èske misye toujou la? M bliye non l, m bliye non l wi. Misye se yon fotojounalis, yon kameramèn li ye. Koulè misye pete batay, tire, kout pye kamera. Bay nèg kout pye, kamera dan tèt, gwo goumen, poukisa? Paske sa k rive jeneralman lè w al nan dosye yo, paske w konnen mwen m te fè lari a, avan m te repòtè pou RCH 2000, e lè w ale nan dosye yo, gon kestyon de kiyès ki rive avan, e nèg k ap chèche pi bon ang pou l pozisyone l, sitou nèg ki ap pran imaj yo. Ou konprann? Paske gen ang kòmsi nèg la mete kamera l, li domine tout sal la. Sa di sil gentan rive avan, kounya li vin yon pwoblèm, lòt nèg ki vin aprè, ou pa ka vin bare nèg la poul pa pran imaj. Men nou pa bezwen ap goumen. Nou ka sèlman di nèg la monchè, jere sa. Paske tande mesye, e medya nap fè, e kounya nou konnen tout sa nap fè, ou tande la, mesye ke anpil nan nou ap tande tèt nou la nap tande radyo a. Ok, paske imaj yo yo. Depi yo sou rezo a, m ka jwenn yo. Ou konpren? Sa vle di ke lè n ap fè sa, mesye, li pa pwofesyonèl. Men se grav kanmèm. Donk fò nou jere sa, mesye. Nou pa ka fè l konsa, non.
Tout laprès konnen. Se avoka senatè Nenel Cassy. Donk nou te asiste li. Panse ke tout la près konnen sou envitasyon majistra Cyprien pou li te prezante devan majistra pou li te kapab Reponn kesyon sou dosye ki gen rapò avèk asasina Prezidan Jovenel Moïse.
Donk sa se ènyèm konparisyon de senatè Nenel Cassy. Nou sonje nan yon premye tan li te al kabinè denstriksyon e jodi a nou wè l vini devan kou dapèl. Kisa bagay la ye? Ki degre enplikasyon senatè la? Ki tit yo tande l? Nou tout konnen ke lenstriksyon. Yon secret. E men nou tout konnen tou ke Senatè Nenel pa gen ankenn enplikasyon nan nan dosye sa. M panse ke nap kite la jistis e fè travay li. Men m panse nou gen yon ide ki piti. Men nou sonje te gen de pwopo ki tap di pandan Senatè la te nan SDP a lepok ki te opozisyon. fawouch a landwa di Prezidan Jovenel Moïse. Eske se pa pa rapò avèk kèk deklarasyon ki te fèt epi yo envite l nan dosye Jovenel Moïse la oubyen? Bon, ou konnen, nou pa kapab di ou ki sa k di nan enstriksyon an paske l sekrè. Men nou tout konnen Senatè Nenel nan tout pakou li, nan tout karyè li, li pa janm genyen de deklarasyon vyolant ke l fè. Li pa janm fè de deklarasyon vyolant. Kòm l enstriksyon an sekrè, n ap kite lajistis fè.

Gade koman wè polisye kap eskòte Nenel, gwo koze polisye wè polisye sa, lap rale Nenel eskòte Nenel chèf. Son peyi di, wè peyi sa, wè peyi nèg ka fè tròp sousi pou li nan papa, banm ki banm al nan mondyal tande. Se pou yon peyi kòm si ou ka fin bay, kraze kò w nèt nan papa. Son peyi difisil, son peyi difisil, e pou yon peyi ou ka fin bagay, ap fè sik, tansyon, bagay, nan nan nan, peyi sa. Gen anpil koze ladan l wi papa. Anpil koze wi. Ayiti ou wè la. Bon, pa gen pwoblèm non.